La sosyete, Jou a prèske rive ki se 7 fevriye. Fanatik revolisyon, fanatik Guy Philippe nan tout kat kwen nan peyi Dayiti, lè ou pase nan dyaspora a, lè ou tyeke ou pase Sendomeng, ou tonbe Brezil, ou tonbe Chili, ou tonbe Sirinam, Guyane Anglèz, Guyane Fransèz, ou tonbe Meksik, Etazini, Kanada, ou travèse Atlantik lan, w ale ann Ewòp, Lafrans, Espay, Bèljik, ou travèse ann Azi, Kore di Sid, se tout kote Ayisyen yo mande pou ke se vwa pèp la ki pase. Majorite a mande pou ke se Guy Philippe ki pran tèt peyi a. Kounye a kesyon mwen menm avèk ou nou kapab ap poze, èske vrèman fwa sa a Guy Philippe ap resi pran tèt peyi a? Èske fwa sa a vwa pèp ayisyen an ap resi pase? Dyaspora yo klè sou sa, yo prè yo menm pou yo kontribye pou n reyisi ak batay lan. Pou. an Ayiti, moun revolisyon yo prè pou yo goumen pou yo mete kòmandan yo a nan tèt peyi a. Nou vin rive yon moman, se swa yo menm oubyen nou menm. Men ou p ap kapab renmen yon moun plis ke tèt ou, n ap oblije, n ap oblije chwazi nou menm. Ebyen nou menm nou fè chwa nou deja pou avni nou, pou avni peyi a, nou bezwen yon moun k ap kapab goumen avèk sistèm nan. Nou bezwen yon moun k ap kapab gade blan nan je, se pa yon moun k ap goumen, k ap kriye pou viza. Paske gen yon seri de moun, lè ou teke fren yo avèk yon koze viza, y ap fè bak sou desizyon yo. Men nan laj Guy Philippe rive la, daprè sa moun revolisyon yo di, Yo pap kapab achte Guy Philippe ankò ni pou lajan, ni pou pouvwa e ni pou viza. E si yo tap kapab achte l pou pouvwa, yo te ofri l ministè nan konsèy lan, li te di non. Dosye konsèy pil moun sa yo pap mennen Ayiti pi lwen. Vreman vre, konsèy lan echwe. Moïse Jean Charles, Claude Joseph, André Mimi, tout lidè ki te voye moun yo, ki te reyini Genyen, petèt, ki de bòn fwa, kòmsi ki te panse sa t ap bay rezilta, men ni sa k te de bòn fwa, ni sa ki te de movèz fwa, yo tout yo twonpe yo, e yo echwe ansanm avèk Karikòm, ansanm avèk Kapete an. E pèp lan li menm, ki pa nan pouvwa, pèp la di fwa sa a, li menm, Se li menm ki pou mete moun pa l sou pouvwa a. Eske nou dakò lasosyete pou 7 fevriye an pou Guy Philippe rantre nan palè nasyonal? Kite kòmantè w, ann balanse nan detay yo ann swiv sa k ap pase. Sa k gen atè an la pa piti ditou. Guerrier Henri Journaliste anonse. Yo pral touye komandan Guy Philip. Alò se vreman anpil mesaj ke nou kapab di w ke nou resevwa. Yo menm voye link pou nou. Nou pral pataje yon ti son ansanm avè nou toutalè sou dosye sa a. Men natirèlman se vreman anpil moun ki voye link sa pou nou e n al tande l. Nou wè egzatteman se Guerrier Henri k ap pale de kòmandan Guy Philippe. M pral fè nou tande l talè konsa. E Sauveur. Pierre Etienne, politològ, di Lavalas pral arete kòmandan Guy Philippe. Sa li menm nou genyen, nou gen enfòmasyon. Petèt ke Sove Pierre Etienne pa vle di asasine, li di arestasyon. Paske li menm gen yon kote li fè yon jwèt. entèlijan, tout moun kapab konprann sòti an, kote ke l di, yo ka fiziye l, men Guy Philippe y ap arete l. Sa a s on jwèt ke tout moun ka konprann. Sè Pè Etyèn, Etazini oubyen tou nan peyi kote l ye an, Guy Philippe an Ayiti. Jwèt sa a tout moun konprann li. E pa gen yon Ayisyen ki gen tèt li byen plase sou zepòl li ki pa konnen ke Ja Kadè ke yo plase nan Pòtoprens lan la kòm DDO e ki lage atè a nan Pòtoprens lan, pa gen moun ki pa konnen ke Ja Kadè gen yon misyon. Ja Kadè gen yon misyon byen detèmine e se menm misyon ke li te genyen nan Gonayiv. Misyon ke li te genyen pou ke li asasine. Tout konbatan 2004 yo, nèg ki te goumen akote kòmandan Guy Philippe ki te akouche depa Jean Bertrand Aristide 29 fevriye 2004. Sa vle di ke plis ke 20 tan aprè, Lavalas la li menm l ap vanje. Paske pa bliye Aristide se egzakteman moun sa l ye, se yon psikopat. Son nèg lè lap fè krim son plezi pou li, pou lap manje, pou lap bwè lakay li bay blag, poul gen moun kap tiye moun pou li. Li genyen yon polisye ki sèvi avèl anpil depi trè trè lontan ki rele Jakadè e gen anpil lòt nan lapolis lan malerezman ki vin wogade nan lapolis ki fè anpil krim pou li. Gen yo vin enspektè jeneral. Tout kalite bagay gen ki vin DG lapolis tou sa yo tiye moun anpil pou Jean Bertrand Aristide. Men Jean Bertrand e Jacques Cadet selon tout dènyè enfòmasyon ke nou genyen son nèg ki rete atache avèk Titid la son nèg ki gen lanmou pou Aristide son nèg ki rete renmen Jean Bertrand Aristide ok e nap rantre natirèlman nan e odyo ke moun yo voye ba nou an ki se Ok Nap rete nan audio ke moun yo voye pou nou an ki se natirèlman kote Guerrier Henry ap pale de kòmandan Guy Philippe e ke Guy Philippe pral asasine fason ke Guerrier Henry pale. Men tou dabò map di sa, map di Guerrier gon Bondye nan syèl la. E Guy Philippe konprann sak gen anba a trè trè byen. E ou menm natirèlman wap travay pou Alix Didier Fils-Aimé. Sa vle di ou au cœur de la vérité. Ou konnen konplo kap fèt pou touye Guy Philippe la. Dezyèm bagay nan mesaj ou an tout moun kapab wè yon entimidasyon. Ou pa ta renmen pou Didier Fils-Aimé tonbe. Ou ap pwoteje. Patron, lè fini e pa anpil kòb non. Jounalis Ayiti tèlman visye tou. Yo pa konn kòb. Nenpòt de twa milyon de goud yo ba ye, yo ba yo. Vant yo plen. E se Dimitri Hera menm ki konnen yo byen nan sans sa a. Kòm si, sou mezi kraze Ayiti, fè tout jounalis ap pale yon sèl pawòl yon sèl jou. Jis vini avèk yon, yon, yon twa san mil dola ameriken chanje l an goud. Paske yo pral ba yo yon kòb ke yo potko janm konn gen nan men yo. Ou ba yo l, ou fè resevwa gwo anvlòp kòb bonbe, kòm si gonfle. Gen sa ou fè vin pran bout sak mil goud. Epi sa ou tande a tou di yo men sa pou yo di. Al joure manman entèl. Epi nan yon sèl maten an wap wè genyen kap fè des analiz pandan de twa zè de tan pa jou kap joure manman yon sèl moun. Genyen kap vin bay nouvèl nan jounal gran boulva kap joure manman yon sèl moun. Genyen kap vin fè kèk ti entèvansyon kòm repòtè kap joure manman yon sèl moun. Genyen kap kòmanse ap mache nan lari an depil sote depil frape pyel sèlman lap joure manman yon sèl moun. Paske Ayiti. Se konsa li ye. Nèg yo visye a mikro a, yo kowonpi a mikro a, e Ayiti gon grenn bagay pou ke chak grenn nan nou konnen jodi a. Sitou pou nou menm kap viv nan dyaspora. Nou dwe konnen sa trè byen. Ayiti pa gen ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 pati politik. Ayiti gon gon grenn pati politik. Li rele loligachi a. Sektè prive a sa l vle a, se li kap fèt. Li vle detwi karaktè yon moun jodi a, wap wè tout jounalis ap pale yon sèl pawòl. Ayiti pa gon pa gon près ki divize vreman. Laprès la se yon sèl liy ke l ye. E sa k fè w ap wè an Ayiti kote m ap pale avè w la, se ke se sanse se sanse yon sèl emisyon e pa e pa yon medya non, yon sèl emisyon ki omwen gon gon pozisyon ki diferan parapò avèk lòt nèg yo. Se sèl emisyon. Micro verite avek telfor Vladimir 2 mesye sa yo ou santi gon ekilib ki fèt ou santi yo denonse sistèm nan yo yo kategorik ok yo di yo klè sistèm ta paka ret la men wap wè lòt nèg ki nan lòt emisyon yo wap wè yap laloz paske pa bliye gen ladan yo ki etazini ki pa gen travay fò yo jwenn ti kòb pou yo fonksyone ou konprann sa map di w la Gen lòt Ayiti, li menm se ti moto l lap woule, fò detanzantan pou jwenn yon ti kòb pou chan yon ti moto. Ou konn sa map di w la, fò l ka woule kò l, fò l ka genyen kap woule kò yo, fò al bwè yon rès kleren nan otèl nan Petyonvil lan, fò l ka gen rantre nan otèl Boulos la nan, nan, m pa konn si w konprann, sa vle di ke se mouvman jere manje kap jere. Men mentnan. E mesye yo gen yon pwoblèm. E pwoblèm lan grav. E se youn nan bagay ke m vle chak grenn nan nou konprann, batay ke nou dwe mennen nan peyi an, nou gen de gwoup ki vreman, vreman. plase pou detwi peyi a e ke nou menm si nou vle mennen yon batay pou nou sove Ayiti, fò nou sible gwoup sa yo dirèkteman. Paske m sonje jounalis, youn nan jounalis sansibleman jounalis sistèm nan, Valéry Numa, Valéry Numa te di konsa ke, e tep sa m genyen l yon kote, li di pou sove peyi a, pou Ayiti chanje, Gen de moun kap oblije mouri. Gen de moun kap oblije mouri. Ok. Gen de moun se simityè de Pòtoprens. Gen de moun se nan Penitansye Nasyonal. Gen de moun se nan Palè Nasyonal. Pou m kenbe menm pawòl ke Valery Numa te di a, pou pou m avanse sa toujou, pou Ayiti chanje, gen de moun ki paka nan medya tradisyonèl yo ap pale toujou. Wout yo se wout Penitansye Nasyonal, oubyen gran simetyè de Pòtoprens. Se pa fòt mwen, men se pèp la k ap sibi, mwen m ap pale pou pèp la. Pèp la oblije poze aksyon. Ok? Sa vle di ke gen de moun, li klè, e li dwe klè pou chak grenn nan nou, toutotan ke yo la nan laprès la, toutotan ke yo la ap chache manje nan laprès la, yo bezwen 1 milyon de goud, 2 milyon de goud, e se de sa ke y ap fè a pou yo manje nan bay manti. nan pwoteje vòlè, nan asasine karaktè moun de byen, m ap di nou sa onètman, Ayiti pap janm gon pa ke l ap fè, paske nèg sa yo se vòlò yo ye, se gang ke yo ye, se asasen yo ye, se visye yo ye, yo pap janm ka fè lòt bagay. Nou gon sèl chwa, se fè tout sa ke n konnen, eradike tout sanzave a mikwo sa yo. Paske w ap wè ke yo pa, yo pa, yo pa diferan de politisyen an. Ok yo pa diferan de politisyen an si nap fon yon pote boure yon ratibwazay jan n ka di l lan si n ka itilize tèm sa fò nou rasire n ke nou ratibwaze gwoup sanzave sa yo mentnan ann al tande 2 deklarasyon nap tande Guerrier Henry an dabò Ok, ann tande Sovè Pyè Etyèn nan pase pi kout. Ann tande Sovè Pyè Etyèn nan dabò epi palaswit nou pral tande Guerrier Henri. Paske anpil moun voye sa pou nou. Ann al tande sa. Di ke yap arete ankò Guy Philippe. Guy Philippe, wi. Lavalas pral arete l, rapid. Se gwo deba Lavalas la reyisi.

e esplike tou map map reprann li e m siye anba l note tou pou nou di m mwen te di l pap sous yon mant alòske men l reyisi note sa pou nou mèt m te di sa jodi a Guy Philippe a ekip li a pap sous yon mant nan sa kap pase la jan nou wè yo fè mete non m pou yo kapab avili m pou yo di se vakabon m ye m se tizè pouvwa m ka pran pouvwa nan nenpòt ki kondisyon mwen menm yo ka fiziye m li menm yo ka arete l dayè se lavalas ki te arete l deja m pral di nou nan kisa l pran y apre arete l ankò. Kite l konsa. Ok, vwala.
Se te pa pati pou l fini an ki pi enteresan. E se Lavalas ki te arete l deja, Lavalas ap arete l ankò, li menm yo ka fiziye l, enben li menm Guy Philippe y ap arete l.